Se te yon lye mawonaj de tan lakoloni. Se la a nou te gen dè esklav ki te mawon isi a, tèlke Kola Janm Koupe, Makandal, epi te gen yon dam ki te ansanm avèk yo ki te rele Metrès Dawome. I gen basen envizib isi a tou. I gen dè gwòt. E nou gen yon forè, nou gen yon forè de 396 kawo de tè pou fè deveni yon pak natirèl. Bonjou bonswa entènot de partou byenvni su rezo transpirit TV jodia nou pote yon kokenn chèn video pou ou kote nou pral fèw dekouvri egzakteman basen manbo basen manbo ki genyen anpil anpil anpil istwa ki rakonte sou li ke nou pral fèw viv jodia egzakteman nou nan rantre an epi nou pral fèw dekouvri kòman basen an li menm li ye. E ki istwa ki kache dèyè kokennchenn basen sila? Vwala nou pratikman nan limonad nan abitasyon Nèg Lib, anfen m pa konnen èske se egzakteman nan limonad pou n di nou ye nan komin de limonad, nan nò peyi dayiti men antouka nou dan le nò nou pase par la komin de limonad epi nou rive nan basen manbo vo dire ke nou fè anpil kout pye janbe dlo pou ke plizyè pas dlo fò n di se menm dlo basen manbo a pou ke nou rive finalman nan basen manbo a premyè vu sèt yn choz ekstraòdinè son sit ekstraòdinè. ki egziste nan peyi an ke malerezman anpil ayisyen gnlè pa okouran la bote dayiti se sa se sa ke nap fèw dekouvri jodi an la pase man bro ebyen ou pral gade koze ou pral gade kòman ayiti li menm li bèl kòman eske an pakèt sit touristik ke ou kapab vizite nan peyi dayiti. Pou vin enjoy ou sitou nan moman sa son moman ki fè anpil chalè nou poko menm rive egzateman nan mwa de jwen, jiyè, out kote dabitid li fè plis chalè ebyen bagay la vrèman di ebyen ou kapab vin pase nan le nò du peyi pase a Base Manbo pou ou ke ou menm. ou vin mete frechè sou ou epi konnen istwa ki gen kache dèyè basen sila a, se yon bagay ekstraòdinè. Nou pral fè w dekouvri, nou pral fè w jwenn tout detay, fè w konnen istwa basen sila a, kòman sa te ye, poukisa yo rele l basen man, tout detay pral vini. Mwen di bonswa mesye lapwès e non pa mwen se Joseph Nobert.

touristik mistik kòm nou te di, se te yon lye mawonaj de tan lakoloni. Se la a nou te genyen de esklav ki te mawon isi a, tèlke kola janm koupe, makandal, epi te gen yon dam ki te ansanm avèk yo ki te rele Metrès Dawome. E se Dawome sa a, se alè de Dawomèn ki koz yo vin bay non Basen Manbo a. Donk Basen Manbo pa t rele Basen Manbo nan tan pase, Basen Manbo se te abitasyon Nèg Lib e li te rele. Abitasyon Nèg Lib la vle di ke. Depi yon esklav deja sòti nan yon lòt depatman, deja antre nan zòn sa a, li lib, nèg lib a no dèt. Sa vle di li lib, li pa gen dèt pou l peye. Donk se la a, e lè esklav ki te rele, e an palan de e Dawomè, se anba mango sa a, ou vwa, anba mango sa a, se la a, sou wòch sa a. Nèg yo chita la a, se sou wòch sa a l te konn klere lè l konn genyen jany. Se la l konn klere e se apati de sa a, dèske se yon dam ke l te ye, yo tou bay non an Basen Manbo. Yo ranvèse non an an Basen Manbo. Men, si se te kola janm koupe k te gen jany nan tou, yo t ap rele l Basen Oungan. Donk se non basen Manbo a se la l vin sòti. Basen Manbo genyen 54 basen o minimòm. I gen dè chit e kaskad, dè chit e kaskad. I genyen basen envizib isi a tou. I genyen dè gwòt. E nou gen yon forè, nou gen yon forè de 396 kawo de fè, de tè pou fè deveni yon pak natirèl. Donk la a, e se pa sèl basen Manbo. E nou genyen nan dezyèm seksyon an, ke mwen menm mwen restore ankò, nou genyen 5 sit nan komin Libonad, nan dezyèm seksyon Bradgans lan, ke mwen menm mwen pran inisyatif kote ke mwen mete menm sistèm sa a sou li, kote ke lemond antye kapab vizite l. Nou genyen Kay Wòch, Kay Wòch la se yon pi gwo pilye toujou. Nou genyen Le Batterie de Remissainte, kote gen pyès kanno kote kapwa te fè kò pou te silver la vil Dikap. Genyen e kazèn kolonyal tou, kote gen prizon isi a poko kraze jiska mentenan. Nou genyen e chato briyan ki se chato prince royal Victor pitit Christophe kote li te fè kay li pou l rete. E nou genyen lye volkanik isi a tou. Donk sa vle di nou gen tout bèl bagay sa yo, nou sipoze mete yo an valè an plis pou lemond antye kapab konnen nou menm nan gran nò a. An Ayiti ke nou genyen dè richès men yo la fòk nou kapab met men nou ansanm pou nou mete yo an valè. Mèsi.
Ok, ou pale de divès kalite basen ki genyen la a, non se paske espas la ou eksplike istwa a ki fè yo rele l basen manbo e kounye a dekri pou nou, ou di gen plizyè gen basen envizib, gen basen ou di 54. O minimòm, o minimòm, 54 kat vaksen se kote moun ka vizite, kote moun ki pi aksesib, moun kapab rive pi fasil. Men, se yon kote ki gen plis pase de 5 a 600 basen. Limit nou se Sarazè a Sèt Suzann.
Ok. Mizapa, tankou basen sa a ki dèyè w la la, li menm se kòman l rele li? Li gen yon non? Sa a rele Basen Laye. Sa a rele Basen Laye. E se li menm ki posèd Monderizè.
Kòman w di? Se li menm ki posèd monn envizib. Sa vle di kisa?
Ou ka tonbe ladan l wap nan lòt monn. Ok.
Selon sa m kapab di, anpil moun renmen di la petite histoire oubyen sa granmoun di, yo pale de basen sa a, yo pale de li, kòmkwa te gen de blan ki vin fè, ki te vin vòlè yon richès nan basen sa a. Non, se pa nan basen sa a. Se pa nan basen sa a. Se nan basen blan. Basen blan an se pi ba li. Kote yo t ap pike tè pou te pran min nan zòn nan menm. yo te oblije tonm, rale yo met anba epi yo te tou mouri. Donk se te des etranje? Des blancs, ya.
Ok, ok, ok. Donk, yo di m gen basen sèkèy, gen. Gen basen sèkèy, gen basen pu, gen basen akansyèl, gen basen e, gen basen moleyon, gen basen kouran, gen basen bag, gen basen e, anayis, gen basen analya. gen tout basen la. Tout basen yo gen yon non e chak pwodui yon fòm pwason. Gen pwason enkoni k ap viv nan yo. Donk chak basen sa yo se sou menm rivyè lan ke yo menm yo ye? Anndan tout li.
Ok, ou di y al tonbe, rivyè sa li menm li rive jiska Sent Suzann? Li depase Sent Suzann? Li depase Sent Suzann. Ok, ok. Ok, kounye a, si nou touche yon ti kal nan. fè mistik pou li a ou soti nan istwa la de basen manbo a paske gen moun ki di yo konn vin fè liminasyon konn gen de espri zing yo konn wè la tou sa eske ou menm antanke responsab ou gen konesans de sa yo. Wi se yon lye istorik touristik mistik se sou le plan mistik. Mistik se purement mistik e depase kòmantè mistik e fòm. Eske gen moun tou ki konn ki konn vini la epi yo konn genyen de maladi epi yo jwenn gerizon. Gen anpil trètman k fèt la se la tout gwo trètman fèt gen anpil oungan ki fè tout anpil gwo trètman la e m ka ba ou de de de zoungan ki sòti e menm nan nan nan nan nan lòt depatman ki vin fè gwo seremoni la ak gwo bagay la.
Se de moun ki gen de mesaj, ki resevwa de mesaj kote yo? Ya, yo voye, gen moun ki vin la a, ki sot aletranje, ki pa menm moun nan Nò, ki espesyalman kòmsi yo deplase yo, yo jwenn mesaj e ki di yo vini Basen Manbo, moun ki avèg, yo wè klè isi a.
Ok, donk kounye a, pou fanatik, moun k ap swiv nou. Moun ki renmen peyi Dayiti, renmen sa peyi a genyen an tèm de kilti, sit istorik, touristik, tou sa, ou mistik, kan menm yo ta renmen wè kèk espas, pa egzanp, de basen ou pale, ou pale de de gwòt ki genyen la a tou. Gen, y a de gwòt isi a. Gen de gwòt isi a. Gwòt sa yo kòman yo rele yo? Gwòt Kola Janm Koupe. E gwòt Analea?
Men moun konn vizite gwòt sa yo. Anpil, anpil. Yo gen anpil pwofondè. Donk, se sou dè, se sou ye, gwòt Kolab Janm Koupe se li ki plis e gen kote li ye a se kote moun plis anvi al vizite men petèt pa janm gen moun vre ki ka fè pakou an paske li fèt son, son, son gwòt. ki fèt an strateji, kote ke li fèt an eskalye, tout tan wap monte, epi gen de koub, e fè nwa anpil, donk vrèman nou pa janm gen moun ki pran responsabilite, ki te gen yon fransè ki te vini, e li te vrèman di lap fè pakou an, epi aprè misye rive nan mwatye wout li kouri retounen. Pandan ou pale de fransè a, ou ot etranje ki toujou vini, ki toujou gen yon atirans pou basen manbo, Kisa, lè yo vini antanke responsab, ou menm ou wè lakay yo ki plis atire yo? Èske se kote vèdi la, forè ki genyen, dlo a, tout sa? Byen, èske gen yon lòt bagay ou wè ki, kanmenm, dèyè tèt moun sa yo bezwen konnen? Pou mwen menm, gen de moun ki konn vin la, se vòlè yo vin vòlè, an palan de etranje yo. Men, petèt, yo pa gen anyen yo kapab pran. Sa depan de jan bagay yo ye a. Sa depan de, si se pou mwen menm, yo te ka pran tout bagay. Petèt, m te ka pa menm wè. Men, lè yo vin isi a, forè a enterese yo, dlo a enterese yo, wòch yo enterese yo, kòmsi an matyè de natirèl. Donk lye sa a son lye kòm si m wè yo pran l pou dlo pou yo bwè. Ou konprann? Sa se sa se anj tèt yo.
Yo renmen l. Eske nou konfime veritableman ke gen de richès envizib ki genyen nan zòn nan, nan ba basen yo ke nòmalman nou di blan gen de blan ki konn vin pran yo epi yo koule yo pa tounen monte? Non. E listwa yo, moun yo konn, moun gen moun ki bay pawòl yo, kòman m te ka di sa, lanvè, tankou yon mayo ou pral mete. mayo a ou ta sipoze metel e fas ki pou anlè a ou metel anlè men gen moun ki virel yo metel anba donk sa yo se jan de bagay ke mwen m pa vle pou moun ap al di yo donk nòmalman yon si m ta pa rive avè w pi lwen yon sit istorik touristik mistik ann ale nan kad mistik yon lye mistik lye sa mwen di w se la kote ke se te yon repozwa zòn sa te ye donk se la e. nèg yo gen anpil bagay yo te konn sere se la yo konn sere yo donk si tout fwa ou te gen yon konfwefò epi ou vin mouri sa vle di sa montre w konfwefò a si w gen plizyè kote ou konn ap mete e bagay anba tè tou sa fò w ta ka di m kisa yo ye e osi n a prale pi kout wòch sa yo a ou wè la a si m al fè yon vizit ansanm avèk ou sou kaskad la w ap wè wòch yo gen de gen de limyè k ap klere sou yo. Yon ti klere k ap fèt sou yo. Donk, nou gen blan ki vin la, ki vrèman enterese pou di pou yo te kapab fè, ok, w vwaye? Gade nan, vin kanpe la, vin kanpe la w ap wè nan wòch yo. Gade nan wòch yo pwès k ap klere, gade. Ou gade etan di wè. Wè yo? Èske pa gen? Ou mèt ale sou yo pwès w ap wè lò ou ye. Sa vle di la a, se konsa e zòn nan li menm li ye. Men gen bagay moun ap di se pa vrèman e sa yo ap di a se pa vrèman. Donk gen gen listwa ki byen chapante gen kòm si moun ap di koze ki pa ki pa nan atribisyon l. Donk sa map di w yo se bagay ke nou plase pou sa. Donk mwen mwen dwe pou m di w li jan m konprann li an e jan yo ban mwen pase l la.

Ou pale de wòch sa a, se kote Bo a konn chita li menm? Sa a se la si w bezwen pale ak metrès la, se la ou klere pou w gade. Si w bezwen, gen moun pou w bezwen tou, yon seri lòt moun, ti jan, bagay sa yo, w ap mande epi yo pral mennen w kote pou w al fè sa. Sa vle di tout kote ki la yo, yo la pou tèl moun. Tankou si w ap al lakay mwen, e nòmal ou vin lakay mwen. Si w ap al lakay.

La se basen Moleon. Normalman, se te yon misye ki te yon Moleon. Se te yon misye, yon personaj nan... Gwadnans menm, nèg Gwadnans, nan dezyèm seksyon an. Men sa pa t anpeche misye sou le plan mistik e li te gon pwoblèm, petèt li pa t esplike tout moun pwoblèm nan. Donk lè yo t ap chache l, epi yo te vin misye suiside tèt li la. Donk depi lò sa a, yo vin ranvèse non an anba Senmolo. Epi te gen yon moun tou. e ki te konn fè chabon men se moun Sent Suzanne moun sa te ye moun sa te konn pran plèzi chak lèl vin fè chabon li gen twalèt sak rele foufou li bese e atè a sou anlè a la se la yo te konn fè chabon men moun sa yo se son de pèsonaj a je ebyen te gen yonn nan yo ki te pran plèzi pou te gen lèl gen twalèt li bese la. E moun sa a te arive pèdi lavi l se nan basen sa l te tounen mouri ankò. Donk sa a se yonn nan zòn kote ke moun pa gen dwa fè bezwen nenpòt ki jan la. Donk ou pa vin fè dezòd nenpòt ki jan la a. Sitou si yon nèg e bredjenn tankou n ap viv sou yon sistèm bredjenn kounye a. E chak basen m pral montre w la yo, li enpòtan pou chak moun ki la konnen si w ap bwè kleren ou pa gen dwa vide kleren nenpòt ki kote isi a ok donk ou ka vide kleren nan basen sa a ou kapab viktim de kleren ou vide a paske mètrès kap viv nan basen sa a li menm li pa viv de kleren donk se anmède ou vin anmède l lap jwe avè w ok sa vle di chak chak espas yo an fonksyon de espri ki ladan yo a ya genyen ki dwa fè men kounye a la fòk ou konnen si w pa konnen ou pa enfòme ou al fè sa w vle. Sa vle di menm si se menm si se plezi ou ap pran epi w nan bwè nan pran plezi an epi w vide yon kleren ou pa gen dwa sa ou pa dwe vide ou pa gen dwa sa pwoblèm ap rive w ou pa gen dwa sa paske plezi a gen limit ok chak moun ki sou ou mèt mete nan tèt ou l konnen moun ki sou konnen ki konprann ok donk se sak fè nou evite moun yo pou w pa fè e gen kèk tip de dezòd. E pou moun yo konnen lè yo deyò avèk lè yo anndan an se pa menm bagay. Donk sa nou pran plèzi pou nou kapab evite moun yo de sa. Tèlke jodi a, nou gen yon, nou gen yon pwogram e nou gen anpil moun ki vin isi a jodi a. N ap gade basen sa a. Se basen Laye. Donk se pa yon basen ke mwen pral chwazi pou m, pou m kite nenpòt timoun, nenpòt timoun ap pral penetre ladann. Paske mwen sot seye l avèk yon banbou, banbou a ale, sa vle di banbou a desann, m pa jwenn fondè l. Donk, si moun nan konnen w gran najè, ou konn naje, m pa gen pwoblèm avè w. Men se pa responsabilite m. Paske jodi a, sa w te konnen lontan an, se pa li menm ki la jodi a. Sa vle di kounye a nou gen yon basen ki depase kòmantè n ap fouye. Ok? N ap kontinye?

La isi se gwòt kou lajan m koupe. Yon gwòt kou lajan m koupe li fèt an eskalye. Kote w ap gade tout ti flèch bwa yo se la l monte. Son mazi an eskalye e. An pyè. Sa vle di si w pase pa andan la ou pral soti anlè. Dapre sa yon spè te vin la a, gen posiblite pou gwòt sa kapab mennen yon sitadèl a legliz e kòman yo rele Sent Suzanne.
Ou di gwòt la se. Kapab mennen yon sitadèl a Sent Suzanne. Legliz Sent Suzanne nan. Sa fè anpil sans wi.
Ya.

Sa a se espas di paradi. Lè w rive la a, se pa tankou w te deyò a la. Si w cho la a, jan w cho la a, lè w rantre la a, w ka malad. Se kote moun al enjoy ou twa e mwa a, al pran plezi. Ou konprann? Se la a e ki gon dlo anndan ni, si w cho, pa voye sou ou. Li ka, li ka menm fè w gen fyèv. Ou mèt avanse, lè w rive w a wè epi lè w desann w a di m.